Mèsi zanmi telespektatè, nou retounen apre poz la. Se yon plezi pou mwen, jan w konnen l deja, pou m kapab chita la devan kamera sa a pou nou prezante w emisyon sa a ki se Foma Familial Plus. Jodi a san nou pa pèdi twòp tan, n ap anonse w tousuit de kisa n ap pale nan emisyon an. Jisteman. Nap, jan m te gentan di l avan nou te obsève poz la, n ap kontinye avèk sa yon moun dwe konnen avan l marye. E youn nan bagay ke w sipoze konnen avan w marye, m kwè sa se petèt. Katriyèm oubyen senkyèm sijè n ap prezante sou liv sa a ki se Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Donk, senkyèm oubyen katriyèm, m pa vrèman sonje, bagay ou dwe konnen an se ke fòk ou aprann mande padon. Donk, aprann mande padon se yon fòs li ye nan relasyon an. Aprann mande padon se yon fòs. Si ou pral marye oubyen ou marye deja, Ou trouve ke se, se toujou yon big deal pou ou chak fwa pou mande padon, pa bliye ke nan dènyè emisyon ki te pase a, nou te pale de konfli, nou te pale de konfli, nou te di ap toujou gen konfli, konfli yo yo la pou yo fèt, fòk nou fè yo, e fòk nou sitou rezoud yo, fòk nou sitou rezoud yo byen, fòk nou sitou jere yo byen. Donk se enpòtan ke n gen konfli, se enpòtan ke nou rezoud konfli yo. E yn fwa ke gen konfli, genyen genyen ofans, nou youn ofanse lòt, sipoze genyen padon. Nan pwochen, nan pwochèn emisyon an, nap petèt pale de aksepte padone yon moun se yon fòs li ye. Men jodi a, nap pale sou. Mande padon. Anpil moun panse ke si yo ofanse yon lòt moun, si yo fè yon lòt moun yon bagay ki mal, e ke yo gen kouraj pou yo di moun nan ekskize m, mwen mande w padon pou sa k rive a, s on bagay ki, s on big deal pou yo, s on siy de basès li ye, Se tankou se, se, m pa konnen, yo santi yo ba lè yo fè sa, yo santi yo pèdi nan, anm, gon moun ki te ka di mounite, bon m pa konn si mo sa egziste, men si w aprann mande padon nan yon relasyon avèk yon madanm ou genyen, avèk yon mari ou genyen, lè nou youn ofanse lòt, nou deside n ap mande moun nan ekskiz, n ap ekskize nou oprè de moun nan, se pa yon siy de basès li ye, men se pito yon. fòs li ye pou nou. Paske jan m di w la, ap toujou genyen de bagay ki fèt pou ke nou youn mande lòt ekskiz. Gen moun ki twouve sa, non, mwen menm m pa ka ap mande moun ekskiz, mwen menm mwen pa janm antò, tout sa moun nan fè, olye ke li chèche yon fason, chèche yon mwayen, Pou ke li, li ekskize l lè l fè yon bagay ki pa byen, li pito ap chache dè mwayen pou l jistifye l. Wi, m fè, m oblije fè sa, se nòmal ke m fè tèl bagay paske ou menm ou te fè tèl bagay. Le pli souvan, trè trè souvan se konsa. E se pa nòmal. Se pa nòmal antan ke moun, fòk nou aprann lè nou fè yon bagay ki pa bon, lè nou ofanse madanm nou, lè nou ofanse mari nou fòk nou aprann mande l padon. E franchman. Si w poko prè pou jan de bagay konsa, ou poko prè pou mande ekskiz, ou panse si lè w mande ekskiz sa fè w sispann grandèt, sa fè w sispann gason, oubyen sa fè w sispann fanm, sa fè w pase pa dèyè, sa retire sou moun ou ye a, si w panse sa, ou reyalize sa, franchman, ou poko prè pou rantre nan kesyon maryaj. Se enpòtan ke w aprann. Mande ekskiz lè ou ofanse yon moun. Se pa tout bagay ou fè, ou fè l a entansyon pou w ofanse moun nan. Gen kèk bagay ou fè ou panse se yon sèvis ou pral rann moun nan. Gen kèk bagay ou fè ou panse se yon bagay ou pral fè pou w rann kè, pou w fè kè moun nan kontan, epi bim! A vòtre grand etonman, ou rann ou kont ke se deranje w deranje moun nan. Donk si w pa t gen movèz entansyon nan moman w t ap fè l la, kisa sa koute w? Ou jis mande moun nan ekskiz ou dil bon m dezole pou sak rive a m vrèman dezole m pa konn m pa konn kisa ki te pase m ou chèche yon mwayen donk se de sa nou pral pale la jodi a nou pral baw omwen 4 fason ou kapab mande ekskiz lèw ou fon bagay ki pa bon nan relasyon w lè w deranje madanm ou lè w deranje mariw Premye bagay la, se chèche eksprime de regrè. Ou bezwen chèche eksprime de regrè. Montre moun nan ke ou regrèt sa k rive a. Kèlkeswa sa k rive a, osi gwo ke l te ka ye, ou montre moun nan ou regrèt ak tout kè w ke w te ofanse l. Ou montre l ke w regrèt ou te fè l tèl bagay. Eksprime regrè a pwofondeman. Anpil fwa nan relasyon nou yo nou gen pwoblèm. Nou fache se vre. Petèt lòt moun nan ki ofanse a, ok, lòt moun ki ofanse a, li sèlman ap tann yon ti pawòl, l ap tann cheri a ap woche bò kote l pou di, anm, cheri m vrèman dezole wi de sa k rive a. Non, okontrè olye n fè sa, n al chèche wè si nou ka byen avèk moun nan nan lòt fason. Ok na chèche kòm si nou fè de ryen netè nou te ofanse moun nan nou fèl fache nou pa al chèche pale sou sak te fè moun nan fache a sonje m te di sa nan dènyè emisyon ke nou te fè sou konfli a lè gen konfli yo se pou nou rezoud yo pa kite yo pou nou pase sou yo pou nou di anben ok kòm ap toujou gen konfli an nou pase sou yo non Se rezoud pou nou rezoud yo. Donk lè gon konfli, nou panse nou pral rezoud konfli a, le fè ke moun nan gen tan konnen se li k an tò, se li menm ki deranje lòt la, enben l di mwen ki sa m pral fè, enben m pral fè yon ti manje pou ou, kòm m konnen l renmen bon manje e tèl manje, w ale w kizine tèl manje ke w konnen li renmen. Epi lè l vini w just ba l manje a pou l manje. Tankou s on ti visye li ye nenpòt manje. Nenpòt ti kras manje ap fè l bliye yon pwoblèm li te gen avè w. Oubyen, ou fache avèk moun nan, lefètke ou konnen ou konnen ou fache avè l, youn nan youn nan bagay anpil menm anpil konseye, moun k ap bay konsèy nan kesyon maryaj toujou ap ankouraje moun yo fè sa. Yo toujou ap di medam yo pa egzanp, lè yo fache avèk mari yo pou yo mete ti se lè sa pou yo mete Bèl ti rad pou yo mete bèl ti soutyen, bèl ti kilòt tanga bagay sa yo, epi pou y ap mache anndan kay la, fè lè san pa bay pou nèg la ka wè yo. M panse la a gon pwoblèm. S on danje l ye lè w fè sa. Lè nou gon konfli, nou fache. Se vre mwen fè marim fache, donk nap chita nou rezoud pwoblèm nan. Se lè nou fin rezoud pwoblèm nan, lè sa a, m pral fè lè san pa avèk ti kilòt tanga, avèk ti soutyen, bèl ti bagay seksi devan l. Men sa, le fè ke m pase devan l, sa pa ka fè l, sa pa ka fè l bliye pwoblèm nou te genyen an. Donk lè nou gen konfli yo, se rezoud pou nou rezoud yo. Menm jan m te di l deja nan emisyon ki te pase a. Donk se pa paske. Ou wè moun nan pa di w anyen, ou rantre depi nan maten avan w al travay, pa egzanp si se gason an, depi nan maten avan w al travay ou te ofanse l, ou deranje l, ou di l yon move pawòl, ou di l yon pawòl piman pike, yon pawòl piman bouk, moun nan fè jounen an, franchman l ap reflechi avèk pawòl sa w di l la, pawòl la deranje l, li ba l pwoblèm. E ou menm ou rann ou kont de sa. Lè w rann ou kont de sa, olye ke w al kote l ou di, cheri, franchman se paske m te, se paske m te enève, se paske m te fache, se paske m te prese k fè m te di sa m di a men m vrèman regrèt sa m di a m pa t panse li pa soti nan fon kè m, franchman ou pa, ou pa merite pou m te di w pawòl sa, m mande w ekskiz cheri pliz, ekskize m silteplè. M pa konnen, ou fè figi w byen di. Depi ou marye, ou bezwen relasyon maryaj ou mache byen, si w twò, kòman yo rele moun sa yo, m pa konnen non, si w gen twòp ògèy enteryè, ou gen twòp ògèy dòm, ou poko bon pou w marye, oubyen si w marye deja, se petèt sa ki fè maryaj ou an, li menm l ap mal mache. Donk se pou w fè figi w byen di, ou parèt sou moun nan, Ou di l cheri sa m fè a pa bon e m vrèman regrèt li ou eksprime dè regrè se pa ou fin fè moun nan fache kounye a la premye vini ou vini ou kòmanse ap vin bo l vin pran fè ou pral dèyè pou fè lanmou avè l eksetera non fè lanmou a pap rezoud pwoblèm nan se diskite pou nou diskite ou ekskize w ou mande ekskiz anvan donk yn fwa ke sitou pou fi yo medam yo konsa anpil mesye lè w fè yon bagay ki mal ou deranje ou blese yo Se ekskiz pou mande yo. Se sa sèlman y ap mande. Pa gen yon fi ki ap di li pa renmen sa. Li renmen lè kòmsi mari l ofanse l e ke nèg la pran konsyans de sa l fè a ki pa bon epi l vini l di cheri m mande w ekskiz. Sa sèlman wi. Depi ou di sa sèlman epi ou gen fe vè, lè sa w wè moun nan, l ap kouche avè w, l ap ouvè de pye l, l ap kontan, l ap alèz, l ap bay blag avè w, eksetera. Men tout otan ou pa Mandel ekskiz ou mèt achte depi se sal konnen l renmen si son moun ki renmen ki konprann langaj kado ou mèt achte pi gwo kado ki ekziste sou latè pou ofri moun sa m garanti w sa pap fè gran choz pou li paske sa lap tann nan se ke ou eksprime de regrè pou montre ke sa ki fèt la vrèman deranje w e ke ou pat panse sa tap deranje l konsa ou regrèt li e ke ou espere pa rekòmanse. Donk se premye fason ki genyen pou ou mande ekskiz. Dezyèm nan se aprann rekonèt responsabilite nou nan sa ki rive a. Fò n aprann rekonèt responsabilite nou nan sa ki rive a. Anpil fwa nou an konfli, nou jis. Ou di bon sa se fòt entèl. Entèl fè tèl bagay, tèl bagay. Epi ou jis gade ki, ou gade konfli a an swa. Men ou pa gade ki sa ki fè konfli a. Ou pa gade ki rezon ki fè entèl fache nan eta sa a li fache a. Ou pa gade ki movèz kominikasyon ki te genyen, ki kominikasyon ki te mal pase, ki fè tèl bagay poze konfli. Anpil fwa. Fòk nou chèche admèt responsabilite pa nou. Se vre ke talè a m sot pale m di fòk nou eksprime dè regrè. Lè nou rekonèt nou an tò, nou eksprime dè regrè, nou al mande moun nan ekskiz. Men lè nou moun nan vin mande nou ekskiz, se petèt demen si Dye ve m ap pale sou sa, sou savoir pardonner, fòk nou aprann konnen ke lè w padone yon moun se pou yon santiman. li ye. Sa se pou demen si Dye ve. Men sa m vle di nou jodi a se ke lè moun nan vin mande w ekskiz, fò w gade pou wè ou menm ki sa w te fè ki fè tèl bagay rive tèl bagay. Gon pwovèb kreyòl ki di lafimen pa leve san dife. Lafimen pa leve san dife. Moun nan pa t ap janm rete li di w yon move pawòl. Se paske ou menm ou te gen yon move konpòteman. Si ou vle mari w la sispann di w move pawòl anndan kay la, ou vle madanm ou an sispann di w move pawòl, de pawòl ki deranjan, de pawòl ki blesan pou ke toutan l ap mande w ekskiz, l ap mande w padon, men ou menm sispann gen move konpòteman sa yo ou konn abitye genyen ki fè l toujou ap di w move pawòl la. Èske n konprann sa m vle di a? Donk fòk nou chèche admèt. Responsabilite pa nou nan konfli yo. Lè gen konfli yo a chèche admèt responsabilite pa nou. Chèche konnen ki sa nou te fè ki fè bagay la rive jan li ye a. Se pa pou nou chita ap tann moun nan vin mande nou ekskiz kòm si nou chita la nou. Le fè ke ou konnen ou gen yon mari ki pa. Ou gen yon gwo madanm ki renmen mande ekskiz, ki pa wont mande ekskiz, paske gen moun jan m di nou an, son siy de grandè sa ye pou mwen lè w resi jwenn yon moun ki lè l fè yon bagay ki gen kouraj pou l kanpe pou l ekskize l. Donk lè w jwenn yon moun ki resi ka fè sa, ki resi ka ekskize l la, gade sa pou gwo, ok, gade sa pou gwo, chèche konprann ou menm ki pa de responsabilite ou genyen nan sa ki. nan sa ki rive fèt la, se trè trè trè zenpòtan. Am, e twazyèm am konpòteman an, twazyèm fason pou mande ekskiz, pou pou mande ekskiz la, se lè w chèche repare sa ki koze dega a. Gen de bagay ki pap janm ka repare, m rekonèt sa, men gen de bagay ki kapab repare. Donk sa k ka repare yo fòk nou repare yo. Menm egzanp mwen renmen pran, pa egzanp yon mari oubyen yon madanm ki renmen di youn lòt move pawòl. Yon move pawòl ou fin di moun nan, se vre ke l ap padone w, w ap mande l ekskiz, l ap ekskize w, l ap eksprime regrè, l ap montre w ke l konprann eksetera, men grenn move pawòl la ou te di l la, ou di l nèt. Manman m renmen di. Yon pawòl pou ou se toutan l anndan bouch ou. Depi w kite l gen tan chape l sot deyò, ou pa gen okenn kontwòl sou li ankò. E anpil moun konn pran yon egzanp pou yo ilistre sa. Yo di w se tankou yon moun ki, lè w di yon moun yon move pawòl, se tankou oubyen lè w gate repitasyon yon moun, se tankou lè w pran yon. Yon poul, ou deplimen l, retire tout plim ki sou poul la epi w moute sou yon tèt mòn epi w lage tout plim poul la. Kounye a la, si pou w ta repare sa, fò w ta chèche kòmsi ranmase tout plim poul yo epi van menm ta gentan pran yo. Se jis yon egzanp pou moutre w ke il y a des choses qui ne peuvent pas se réparer. Gen bagay ou pap janm ka repare yo. Y ap oblije rete jan yo ye a. w ap jis deside padone moun nan. Men gen lòt bagay ki kapab repare. Pa egzanp, m ap konsidere menm egzanp ke Gary Chapman pran nan liv li an, ki se, si se anivèsè madanm ou, se mesye yo wi, an m di madanm paske mesye yo le pli souvan ki plis renmen bliye ki jou fèt madanm yo. Donk si se anivèsè madanm ou, ou bliye anivèsè li, ebyen kounya la li fache. Pa gon fanm ki pap fache si mari l bliye jou fèt li oubyen bliye jou fèt maryaj yo, bliye yon okazyon kèlkonk, yon okazyon ki enpòtan nan relasyon an. Nenpòt fanm nan, l ap fache. Donk kounye a, si moun nan fache, ou rann ou kont ke se vre ou antò. Ou antò paske ou pa t sipoze bliye sa, ou pa t sipoze bliye l. Ou fin eksprime de regrè, ou antre nan kay la, ou di, Cheri, m vrèman regrèt sa, se pa t fòt mwen, men kounye a ki sa w fè, ou ka repare sa a, ou ka prepare, repare l, ou kapab di l, bon, m pwomèt ou ke ane pwochèn, m ap mennen w tèl kote ke petèt nou te swete ale, oubyen demen si Dye ve, n ap òganize yon dine womantik jis pou n kapab repare. Se jis yon egzanp mwen pran, yon egzanp osi banal. ke sa, pou m ka montre w ke gen dè bagay ki kapab repare. Gen yon pakèt bagay ou fè pou ofanse lòt moun nan, wè si w kapab repare l, se trè enpòtan. Donk nou di premye bagay la se eksprime dè regrè, dezyèm nan se chèche rekonèt responsabilite nou, e twazyèmman se repare. Nou rive nan moman pou nou obsève yon lòt poz nan emisyon an, nou ba w randevou a tousuit.